Bonjou bonswa tout moun non pa nou se Pierre Johnson nan video jodi a m pote pou nou 10 konsèy kap pèmèt nou itilize telefòn nou pi byen e kap di e kap fè telefòn nan dire nou plis deja si w renmen ide a pa ezite like video a e abòne a chanèl la pou pa rate pwochèn video nou yo nap pran yon ti poz nap tounen talè.
Nou retounen apre poz la e jan nou te gentan anonsew li deja nan entwodiksyon videyo a Nan videyo jodi a m pote pou nou 10 konsèy k ap pèmèt nou itilize telefòn nou pi byen e k ap pèmèt nou pwoteje batri a tou pou telefòn nan pa kraze rapid. Jan teknoloji ap avanse la, anpil nan nou pa imajine menm yon de twa jou san nou pa gen telefòn nan men nou, sitou telefòn android. Ebyen, nou reve tou g'on telefòn ki pou dire nou e ki pou kenbe chaj. E pafwa ankò telefòn nan konn bon se nou menm ki kraze l nan fason n'ap itilize l. Ebyen jodi a m pote 10 konsèy pou nou k'ap pèmèt nou byen jere telefòn nou e pou l dire nou plis. Premye konsèy la se chaje telefòn nou pi souvan. Nou konn tande y ap di souvan, toutan telefòn nan pa dichaj a 1 pou 100, pa mete l nan chaj l ap kraze batri telefòn nan. Poutan se pa vre ditou. Depi w kite telefòn nan dichaj jiskaske l rive a 1 pou 100, se lè sa li pa bon pou batri telefòn nan. li pa baw randman l ta sipoze ba ou. Kite telefòn nan rive pito nan 15 oubyen 20 pousan pou nou chaje l e konsa batri a ap ba nou pi byen, pi bon randman e l ap kenbe chaj plis. Nou konn tande y ap di pafwa tou pa kite telefòn nan toutan nan chaj, depi l fin chaje a 100 pousan pou nou retire l, si se pa sa batri telefòn nan ap kraze. Map di nou se pa vre ditou, telefòn sitou telefòn android se pou sa yo rele l smartphone ki vle di telefòn entèlijan. Depi l fin chaje, gen yon kontwòl ki nan telefòn nan ki koupe tout kontak kouran kap antre nan batri telefòn nan. E sa fè nou nap wè lè telefòn nou a 100 pou 100, ti kwa nwa ki konn nan mitan batri a nou prèske pa wè l ankò lè telefòn nan fin pran chaj kòrèk li. E sa pap kraze batri telefòn nan e bon pou pi fasil tou lè nou fin chaje retire telefòn nan nan chaj. Dezyèm konsèy mwen se chaje telefòn nou ant 40 e 80 pou san. E sa ap pèmèt batri telefòn nan fè plis tan e li ba nou pi bon randman tou. Nou ka konn imajine sa pafwa nou konn swiv sa. Telefòn nan lè l chaje a 100 pou san gen yon 10 oubyen yon 15 pou san ki soti rapid, imedyatman l kòmanse vin an 80 pou san l ap ba nou pi bon randman e nou wè l kenbe chaj plis. E tou si nou achte yon telefòn nan yon magazen nou wè chaj la pi ba ke 40 pou san an pa achte telefòn nan paske batri a pap fè nou lontan. Twazyèm konsèy mwen. Atansyon ak chajè ki chaje telefòn nou twò rapid. Pafwa nou konn bezwen soti epi li bon pou n chaje telefòn nan rapid pou nou gentan soti. Men lè chajè a chaje telefòn nan twò rapid, li pa bon pou batri a, li kraze batri a pi vit. Lè chajè a chaje telefòn nan pi rapid, se kapasite chajè a ki twòp pou telefòn nan e li chaje l rapid. rapid. E depi telefòn nan depi telefòn ou chaje nan mwens ke inèdtan konsèy map baw pa sèvi ak chajè sa ankò. Katriyèm konsèy mwen se retire pwotèj telefòn nou lè nap chajel. Sitou ankò si pwotèj telefòn nan di li ta preferab pou nou retirel lè nap chaje e lap pèmèt tou telefòn nan pa chofe paske lè pwotèj la ladan Li pèmèt telefòn nan chofe lè l ap pran chaj. Senkyèm konsèy mwen se dichaj telefòn ou jiska zewo pou san. Li rekòmande pou nou dichaj telefòn nou jiska zewo pou san on fwa chak 3 mwa. Epi pou nou chaje telefòn nan menm moman nou fin dichaj li a zewo pou san, sa pèmèt batri telefòn nan jwenn stabilite l e li fonksyone pi byen. Sizyèm konsèy se evite kote ki twò cho. Chalè solèy la se pi gwo elmi telefòn Android e chalè dife tou. Li pèmèt batri telefòn nan sichofe e ki ka bay telefòn nan pwoblèm. Evite sèvi ak telefòn nou lè solèy la klere nan ekran telefòn nan epitou lè nou bò dife. Evite sèvi ak telefòn nan. Setyèm konsèy, pa kite ekran telefòn nou klere twòp, sa nou rele liminozite telefòn nan. Swa nou mete l otomatik, oubyen nou desann li an 30 e 40 pousan, sa pèmèt nou jere chaj telefòn nan pi byen. Epi, si nou. Tap soti nan solèy lè li otomatik la lap pi bon pou nou epi nap wè tout sa nap fè sou kan telefòn nan pi byen. Uityèm konsèy mwen se evite chaje telefòn nou lè loray ap gwonde. Pi fò aparèy elektrik nou konn tande ap di pafwa lè loray ap gwonde fèmen tele pou loray la pa sote tele a ebyen se yon choz ki reyèl depi Ele bagay elektrik la nan chaj pandan loray ap gwonde, li konn gen tandans reyaji ak tanperati a jan li ye a e ka pèmèt telefòn nan gen pwoblèm e ki ka koze plizyè lòt dega. Nevyèm konsèy mwen se mete telefòn ou lwen kote k gen dlo. Evite telefòn nan tonbe nan dlo, e pa tout telefòn ki rezistan nan dlo. Gen telefòn depi l tonbe nan dlo menm moman l tonbe a l tou kraze l pa ka sèvi ankò. Konsèy m ap ba nou si telefòn nou ta tonbe nan dlo, premye sa pou n fè anvan se fèmen l, retire batri a ladan, epi retire kat sim, retire kat memwa si l genyen, epi met telefòn nan nan diri. Fòk diri a depase tèt telefòn nan pou li kapab ba w sèvis. Sizyèm konsèy la se evite itilize telefòn ou a 2 men lèl fè cho. Lèl fè twò cho evite pran telefòn ou a 2 men pou fonksyone avèl. Paske telefòn nan cho epi men ou ap degaje yon chalè kap pèmèt telefòn nan chofe pi rapid. Eben se konsèy sa m te pote pou nou. Deja si nou renmen ide a pa ezite like videyo a e abòne a chanèl la poun pa rate pwochèn videyo nou yo. Babay nap kwaze nan lòt videyo ankò a la pwochèn.